Bonsoir, bonjour, bonsoir. Depandaman lè wap tande mwen, mwen salye tout moun, kote nou pral wè kèk aktyalite kap fèt diran kelke mwa e arive jounen jodi a sa kap fèt nan lemond. Mwen salye nou, si nou renmen travay la silvouplè pataje video a epi ba li jèm patajel abòne pou nou kapab arive si chak moun ki gade mwen epi li li arive patajel li abòne konsa nou kapab rive avèk kantite moun nou gen pou nou rive ya paske nou rantre nan travay lan nou rantre pou nou travay pou tout moun pou nou travay pou mwen menm pou ou paske pou nou kapab jwenn enfòmasyon tout kote epi pou nou kapab verifye ansanm. Jodi a aktyalite k ap kraze mond lan nou konnen li se Kovid 19, Kovid 19 k ap kraze mond lan. Pandan m ap pale la a, genyen yon prezidan ki pale epi li di tout moun ki pa respekte regleman ke m ap mete sou pye yo, yo mèt touye yo. Nou prè pou nou fè antèman yo. Ha ha! E sa wi, nan dènye tan, lèzòm ap move, lèzòm ap mechan. Tande byen! E de menm tou, ou menm k ap viv, antanke moun, ou dwe viv avèk reglèman. Pa gen moun ki pi wo pase sa ki rele lalwa. Gon lwa ki reji ou dwe rete anba la lwa. Pa depase. Ann komanse sa nou genyen pou jodi an nou nou genyen Yon peyi ke tout moun ta renmen konnen sa kap pase de li m tyeke m cherche m pa jwenn se kore di nò m pa jwenn anyen de kore di nò m jwenn de kore di sid epi m jwenn an globalite Sa ki enpòtan pou jodi an, nou genyen Prezidan Putin k ap fè anpil aktyalite nan mond lan, jiska no jou, Prezidan Putin fèmen Larisi nèt! Lè m di fèmen nèt, li fèmen tout kote Larisi. Larisi fèmen. li sekirize. Sa vle di ke pou wis yo pa mache fè va e vyen. Sa enpòtan. Nou genyen peyi Lespay jodi an ki bat yon nouvo rekò ki pase, ki arive fè yon rekò jodi an, ki se 950 pèsòn ki arive mouri jodi an, sa son rekò. Nou genyen yè, Lèzetazini te bat yon rekò, e pwòp li menm, son 1036 pèsòn ki te mouri pou yè nan Etazini. Ok, sa se mouri. Moun ki arive mouri. 1036. Nou gen Wayòm Ini ki genyen nonb de moun ki mouri nan Wayòm Ini l pa anpil, men l anpil. E se 3000 pèsòn ki mouri ladan. Ok. Lè nou fè yon bilan diran kèlke jou pase yo, nou te jwenn kowonaviris detui 40 mil pèsòn anviwon dan lemond apre lè

Total de mò e de ka, dapre bilan nou genyen an, li se 43 mil e nan jou ki sot pase yo, 43 mil e 82 pèsòn total ki mouri. Nonb de ka ki te genyen pou semèn pase a, li te 865 mil 970 ka denfeksyon nouvo bilan de la pandemi covid 19. Pandan nap pale la, nou genyen pou pandan 24 trè tan ki pase la, nou genyen 500 moun ki mouri o nivo de la Frans, wè byen, Wayòm Ini anrejistre 500 mò, mezanmi, jodi an nou pap vini avèk tout detay nou te konn fè yo, men nou gen Itali an swa. Itali, bagay la vire. lè m di vire a, ki vire, kote li fè yon koub nan men Itali, apwòch ki arive konsènan de lepidemi sa, pandan 24 è ki sot pase yo la, son de 475 mò an Itali. Il y a 5 jou apre, un total de de pèsòn, answa de 20 20 mil o nivo dewop, 20 mil 59 pèsòn ki te mouri o nivo dewop, te gen yon total de ka ki te 337 mil 632 ka ki te gen an ewop, mezanmi sa se pou pati ewop lan, ann gade. Desè yo o nivo de la Frans pou jounen jodi an, jodi a menm menm, li gen 471 nouvo desè, mezanmi, pou la Frans. Men pandan ke m ap pale la, o nivo de la Frans, y a 100, o nivo de la Frans, y a 471 Men peyi Iran tou, li pap rete san ke l pa mache, peyi Iran genyen yon nonb de 144 nouvo desè ki vle di ke moun ki mouri ladan l. Bilan total de Iran se 2378 mò. nou genyen kòm moun. Anmweyy bay la konplike dans le monde li konplike wèm rele anmreyy pandan nap pale la nou gen yon total anviwon de 50 mil mò dans le monde e daprè Frans, ajan Frans Près, genyen yon nonb de 884 pèsòn dan son 84 pèsòn son. dans une maison de retraite tout moun sa yo ale mezanmi tout moun sa yo mouri sa se konsènan de la France te gen 884 personnes dans une maison de retraite tous sont morts se les chiffres officiels Sa se bagay ke leta konnen ki fèt la. Mezanmi, nou pa tap kapab rete pou nou pa fon kout pye Ayiti. Ayiti te gen 15 ka, men jounen jodi an la, li pase a 16 ka. Jiskisi pa ko gen moun ki moui an Ayiti. Yo di ke gen youn ki te gen kowona a, covid 19 la, li geri. Di ke li geri. Bon, lòt peyi yo, avan yo fè yon deklarasyon moun nan geri, yo fè 2 tès, 2 egzamen nòmal, pandan 7 A 8 jou, yo deklare moun sa a geri epi yo voye l lakay. Èske peyi m se konsa l fè l? M pa konnen. Men, ann ale. Pou peyi kote n ap viv lan, nou pale de Chili. Chili genyen pou jodi a nouvo ka se 373 ka.

18 moun ki mouri. Sa sòti pa mwayen de El Ministerio de Salud, Ministè de la Sante, ki bay li. Epi, nou jwenn li sou cnn Chile, epi ajan Frans Press ki ban nou tout detay sa yo. Konsènan la Repiblik Dominikèn, l ap monte tou, li genyen 57 mò pou 1,284 ka de la kontaminasyon.

Sa yo pale direkteman de peyi nou Ayiti. Nou pap fè pyès kòmantè e analiz de sa. Yo di nan Amerik la se peyi nou k pi pòv. Men maladi a met pye ladan. Jodia, yo di nou gen yon nouvo ka ki mogmante, li 16. Eske Ayiti m nan kapab sipòte rara sa a? Se pa rara Leogane non. Eske Ayiti kapab sipòte l? Non, nou pa konnen. Kapital li se Pòtoprens. Li gen kòm sipèfisi de. 27750 kilomèt kare, prezidan l genyen se Jovenel Moise, le prezidan Jovenel Moise, son ekselans Jovenel Moise. Lye denterè, ah fò m te kapab site kèlke lye denterè Dayiti. Nou jwenn Labadi, yo di nou aktyèlman la pou rantre Labadi an tanke Ayisyen fò peye dola vèt. Kou machar la. Ok, Sitadèl, palè san sousi. Nou genyen Mize Nasyonal di Panteon. Ki lang nasyon sa a pale? Li pale kreyòl. Sans ipokrizi, kreyòl e lefransè. Mit, Katrevenkez pousan moun pale kreyòl ann Ayiti. Mwen mete sen pousan. Koz lan? Le français courant. Konprann? Ok, pou ki m mete l pi piti? Paske depandamman de mezon an, depandamman de lye, depandamman de la popilasyon, de la sosyete, sa pèmèt ke nou di sen pousan. Katrevenkens pousan pale kreyòl. Paske, lè ke ou rive nan yon biwo, se yon fòsman pou pale kreyòl. Ok? San. Depi kelke semèn, la popilasyon an priyè dan le peyi Brezil. Nou les ayisyen ke feron nou se jis lanonsman de la mobilizasyon pon mat m fache olye pou nou fè preparasyon pou nou konfronte pandemi an nou an preparasyon de la mobilizasyon 2 koudeta. Sa k fè m di sa, 2 koudeta? Yo te di plizyè deja. Poukisa? Ok mezanmi, an nou rete la. N ap fè chèche plis enfòmasyon toujou. E pi ret branche, n ap konnen plis de peyi a. Mwen renmen nou, se te frè nou, Etienne Calòj Zanpòl Mèri. Klik!